Salut tout ayisyen m yo nan le mond antye non mwen anko se Niberson Dorleus mwen pap sispann di nou merci a tout moun ki ap subscribe abone avek chanel sa anko m apresye sa anpil. Jodi an la, nou vin pale nou de Ayiti, peyi dè koken, peyi dè magouyè, peyi dè malfektè, peyi dè vòlè, peyi dè kowonpi. M sonje gen yon premye minis, pa twò lontan la, PM Jout, ki te di ke Ayiti pa eziste ni sou papye, ni an reyalite. Anpil moun te fache. Deske misye te di sa. Men, lè w byen pran san w, w analize pawòl sa yo, ou konprann li, ou fè de masaj mantal avè li, anpil bagay wi PM sa te di men. E, gade sa vre, tout sa k ap pase yo la, bagay la tonbe a plon. Tout sa l t ap di yo, se verite. rat kay kap manje pay kay whatever term li te konn use yo tou tout sa yo nap gade an la li fè pati de tout sa kap pase jodi an la an Ayiti ou menm arive gen kalanbè ki vle nome tèt li kòm prezidan pwovizwa di peyi Dayiti malfektè sa depi sou figil nèg lèd sa mare. dekri moun, m pa renmen jije moun de kijan yo sanble non men patnè sa, misye sanble tou kaka tou pye jan Donald Trump tap pale de peyi Dayiti a e misye k reprezante tou kaka menm kalanbè sa so si nou ta kite yon makak konsa ki manke fig lan nan bouch li. vini prezidan pwovizwa dayiti se malè pa nou paske m pap sispann di sa pataje video sa yo pou plis moun ka wè li so kalanbè pa menm eseye tante ankò pou l al fè prezidan e si l ta menm arive. pran tit prezidan pwovizwa se mache al pran nèg sa yo li menm ak tout akolit li yo mache al pran yo paske hey nèg sa yo gen bagay nan men yo ka fon jan kanmenm pou yo antre nan palè a so pa kite kou sa pase moun ki di yo vle fè revolisyon yo e la m vle wè nou. Kiyès nou ye si se yon bann blofè nou ye oubyen se yon bann pale met la nou ye ankò janm toujou di nou an mwen menm sim tap viv nan peyi sa se either yo touye mwen or m touye youn grenn pa grenn mache pran yo grenn pa grenn tonbe pou moun tap wè moun sa ap tonbe sèlman grenn pa grenn ok so. Pou m pa twò long a videyo sa, sa m vle di nou mezanmi, se kontinye kale je nou, kontinye leve goumen, kanpe goumen, rele anmwey, mwen menm m pral fè devwa m 22 septanm lan la, m al devan nasyon zini, m al rele anmwey jistis pou prezidan pa m lan Jovenel Moïse, nou wè jan m toujou presize pou m di mo sa, prezidan pa m lan. Jovenel Moïse paske misye pou mwen li te reprezantem menm lèm pap viv nan kaka peyi sa nou rele ayiti an ou wè ayiti jan nou wèl lan la se tankou son Hollywood filme chak jou son sin diferan li genyen tout kalite de bagay ou ta panse li genyen aksyon li genyen sispens

Gad eta nèg yo fè yon peyi mezanmi hehey e pa ri m ta ri non men bagay lan fè m mal man paske chak jou yap repete menm betiz yo kilè fim sa ap fini men kou lan humm mezanmi. Ahh pran konsyans men pran konsyans sispann fè foli pouvwa si nou mete tèt nou ansanm janm toujou di an tou bagay sa yo va chanje fim sa fò nou mete yon fen sou li pou nou rekòmanse avèk yon nouvo. Mòd de karaktè ou nouvo mòd de fim ann rekreye sèn yo ann fè yon lòt fim pito paske fim sa ki sanble ki pap janm gen fen an li lè li tan pou nou chanjel menn paske bagay sa lèd anpil le mond antye ap ri nou menn. Menm fim lan gen menm ti komik ladan. Antouka, kòm abitid, mwen pa vle fè videyo m yo twò long, n ap vini trè byento a yon sijè ki pi malouk toujou e n ap renmen sa anpil! Kwè m si w vle.